Bonjou bonswa mes amours se chèch ou familya ki rantre lakay ou jodia mwen pote yon nouvo video pou nou jodia la mwen pral prepare yon kibi ansanm avèk nou se yon fanatik ki te mande pou m fèl pou li Sou bit sa map salye la bèl Touchka. Ok se konsa non an di. Si ou ta renmen wè kòman m pral prepare kibisa ki se yon resèt brezilyen, si ou ta renmen wè kòman m pral prepare l, ebyen ann antre nan videyo sa san pèdi tan. Ok mes amours janm di nou an poum prepare kibe sa mwen gen sa se yon farin ble li ye ok li mezire yon farin ble li mezire 500 gram ok jan nou kapab wèl la gen plizyè mati nan mati sa mwen fè epi mwen gen yon zonyon ke mwen rache li tikal pa tikal sa ede dan lay. Sa rele oze la. Epi mwen gen sa ki se vyann mouli macheton 1 kilo. Mwen pa fin fè tout. Mwen pran enpe la. M kite yon vye ti kras. Ok. M pa fin itilize tout. Kounya la ki sa m pral fè. M pral blende sa yo. Apre sa m ap mete dlo cho pou m kapab mete sa tranpe. Ok mes amour. Ann swiv ansanm avèk mwen. Ok. Jan n ap gade la. M prale m ap blende li. Sa mwen gen tan mete asid ladan.

Mwen blende l kounye la. Ki sa m pral fè? M ap vide l epi m ap mete dlo a cho. Dakò mèzamou? Apre sa m ap retounen. Ok mèzamou jan n ap gade la. Ok mwen gentan rense vyann nan. Nou wè jan m mete pou dlo a ap tonbe ladan l. Ou kapab lave l ansanm avèk yon ti vinèg, yon asid sitwon. Ok mwen menm m lave l avèk yon asid sitwon. Dlo a gentan bouyi. Nou wè jan chalè ap sot ladan li. Kounye a m mete vyann nan. Dlo a kapab soti ladan l lè m fin rense l. Alò brezilyen li menm li pa nan lave vyann sa yo, l jis mete l konsa men nou konnen nou menm jan nou sèvi nou menm ayisyen ok. Kounya la m pral vide dlo cho a ladan. Mwen ap bay yon chale la. Kounya la, mwen yon vide dlo chwa la dan. Kounya m ap kouvri li pou l kapab tranpe. Apre sa, m ap kite l pou yon bon inèd tan ou byen desan yon tan. Paske fò l byen, fò dlo bouyi ya. Byen kuit li. Ok, m ap kouvri li. Apre sa, m kapab vin rekomansi anko. Rete banshi. Bon ok mes amour, pandan ke m fin kite dlo a poze ladan m te vide an, nou wè jan l vin ye. Li gentan vrèman dlo cho a gentan bay li se pa se pa bon ble nou konn wè ayiti a se sak fè mwen di se farin nan paske sa se yon bagay kòmsi yo moule li ye li deja fè bouch ok kounye a mwen gen vyann nan la kem te fin trete nan asid m kite dlo a seche ladan li m te rense l la apresa la mwen gen jan nap gade la mwen gen. Epis mwen, m gen yon ti magi, sa se yon sèl ki prepare ansanm avèk zonyon, ki gen anpil bagay mwen renmen fè manje ansanm avèk li, sa se yon ti pwav, ok. Kounya m pral mete tout, m pral mete vyann nan, m ap mete sa yo ladan l, apre sa pou m kapab byen melanje yo ansanm avèk li menm. Map profite di merci ansanm avèk tout moun ki abone ansanm avèk chanèl mwen an. E sak pral abone map di ou menm ki se fanatik Cherchou Familya envite yon zanmi ou abone ansanm avèk chanèl la. Dakò mes amours. Bon mwen mete epis mwen. Kounya la a map byen bwase yo tout ansanm. Map byen melanje mezanmi. Ah, gan pa tro bon nan. Lè ou fè la moun li plis bagay. Map fin melanje mezanmi epi map retounen. Bon ok mes amour apre kem fin byen masaye yo m fè vyann nan pran ladan ansanm avèk tout epis tout sa kem te mete yo ok nou wè se sak fè fò kitel fè yon bon tan ap poze pou dlo cho a kapab byen antre ladan poul kapab kwit li se pa bon jan blé kouzi nou konnen ayiti yo ok nou wè jan vyann nan melanje ansanm avèk li dakò mes chéri map mete tout sa kem itilize yo nan Deskripsyon videyo a pou nou. Ok, kounye a ou kapab fè li plizyè fòm. Si pa egzanp w ap fè yon fèt, ou kapab, si w ap fè yon fèt, ou kapab fè li won si ou vle. Ou kapab fè li won si ou vle, ou kapab fè l fè ti boul, ou kapab fè l fè konsa, ou konprann? Tankou m te ka di yon bòy. Bon boy wap fè ou ka fèl fè plizyè fòm ok sèlman fè li vrèman piti mwen menm map fèl fè on won pito paske m konn achte yo se konsa mwen konn achte yo ti won yo ok kounya la m pral woule tout map mete yo nan asyèt la. Aprè sa pou nou kapab fri l. Lè w ap fri l, fòk ou fri l ansanm avèk yon lwil ki vrèman cho e ansanm avèk yon lwil ki pwòp. M ap fin woule li aprè sa n ap akonpanye mwen nan fri a lè m pral fri l ok mes amours. Bon ok mes amours m pa fin fè tout. M oblije M pa fin fè tout m oblije kite rès la pou m fri m anwoule pati sa Gen moun ki woule yo nan gwosè sa nan fason sa mwen menm mwen plis renmen piti konsa se sa k fè mwen woule li nan fòm sa m pral met yon yon anbalaj sou sa pou l kapab konsève l m ap kite l m pral fri sa an antre pou nou kapab wè jan l pral fri. Ok mes amours janm di nou fòk nou kite lwil la byen cho m pral moutre nou jan map mete l nou wè wè jan lap byen fri se konsa pou nou mete yo Bon ok mes amour m komanse ap retire kek grenn kisa map fè map mete li nan asyèt mwen mete napkin ladann poul kapab ranmase lwi la ok map fin fri apre sa nap kontinye toujou. Bon ok mes amour se final video a sa men kibi a ou menm ki manje piman an met yon ti piman ok. Se jis vide ti sos tomat ou nan ti bòl epi men ti sitron w konprann epi nou pral distrè nou se konsa final la fini en se konsa kibi a fini m swete nou enjoy tout fanatik chèchou familya yo manje ansanm avèk chèchou ou menm ki ap fè yon fèt ou kapab fè ti sa a pou kapab bay se trè fasil e trè rapid ok mes amour m swete nou enjoy se sa kem te pote pou nou pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa epi bay video sa yon like edem pataje video a pou plis moun kapab dekouvri chanèl la pou yo kapab abòne ansanm avèk chanèl la map di merci ansanm avèk tout moun ki te rive la nan video a map di nou abòne pa bliye share video a ok mes amour se sa kem te pote pou nou m espere nou enjoy manje ansanm avèk chèchou bye.